Bonjou bonswa tout moun nan kòman nou ye euh sonje byen nou di li vrèman enpòtan pou subscribe si poko fè sa konsa ou kapab jwenn update tout enfòmasyon ke nou pataje avèk manm nan kominote a nou vle di avèk tout moun ke euh pran yon ti tan pou nou respire euh tout moun ou kapab toujou aplike pou rezidans Pa gen moun ki ka anpeche w aplike pou rezidans. Fò n klè sou sa. E ou just bezwen konprann sa k ap fèt la. Yo pa ka chanje lwa a. Sa enpòtan. Nan se mwen gen tout kalte pawòl. Gen moun, pa egzanp, an n pran yon moun ki k ap, ki gen kondisyon, rezidans kondisyonèl. Rezidans kondisyonèl se pa adjustment. Ou konprann? Ou pa ka mete l nan koze sa a. E Ok Gen de seri de moun yo te antre isit tou se avèk entansyon pou yo te gen rezidans. Lè w pran yon K-1 viza, yon K-1, yon moun ki vini sou K-1, lalwa di apre 90 jou, ok, ann pran yon moun ki vini sou Family Reunification, se de ka patikilye. Sa vle di pa gen ankenn lojik nan bagay sa yo. Donk, e poze nou, ou pa ka anpeche yon moun fè aplikasyon pou adjustment, pou rezidans. pandan w nan peyi a. E, epi fò tout moun konprann. Pou moun k ap di, a, e, bon, m pa ale. Ou pa gen pou w ale. Kote ou prale a? Prale ki bò? W al ann Ayiti, sa w pral fè? Yo pap ba ou l non. Ayiti gen travel ban. So, moun ki pa reflechi k ap fè sa. Ayiti gen travel ban. Ok. Epi, pou anpil moun tou. Depi w te gentan gen plis ke 6 mwa san stati nan peyi a, ou deplase ou ale la, ou tou gen sa n ta rele yon yon bènn de 3 zan. Si w te gentan gen 1 an, w ap gen yon bènn ou gen yon bènn de 10 zan. Donk yon fason pou di ale Ayiti pou al chache rezidans lan se sa e bagay pou moun ki pat gen ananifò. Donk nou pa gen pou nou afole. Ok. Metan, la verite, se ke nèg yo, yo gentan kòmanse ap aplike. Yo gen, yo gentan kòmanse ap aplike sa ki di a. Mwen gen devan m nan la, yon bagay ki rele request for evidence. Sa vle di ou gendwa fin fè entèvyou oubyen ou poko, ou gendwa fin fè entèvyou. Apre entèvyou a, yo ka voye mande w request for evidence. Konsa tou yo ka voye mande w li avan entèvyou a. E la a, sa m ap gade la kòm request for evidence, li gen rapò avèk memwa nou pral pataje l ansanm avèk ou. Li gen rapò avèk nouvo memwa sa, sa m ap gade kòm request for evidence. E, men sa yo di. Ofisye a di, Pou mwen kapab etabli elijiblite ou pou ajiste stati, fò ou montre m ke Genyen de faktè positif li an anglè lè map di an fransè genyen de faktè positif nan case ou a e ke I for 85 ou a pèmèt ke mwen egzèse yon diskresyon favorab de faktè positif li di faktè positif yo kapab enkli sa m pral di la yo men li di pa gen limit ok nou men egzanp de faktè positif ke Ofisye a mande l pou l ta a e faktè pozitiv. Ou konprann? E e ke jisteman ki ka pèmèt li egzèse diskresyon. Li pale de e family tie in United States. Sa vle di, èske ou gen fanmi isit? Lè l di fanmi an,

euh wap pale ke ki difikilte ke ou ka genyen si jamè yo ta baw refi ou ankò ki difikilte fanmiw ka genyen madanm ou depandamman fanmiw ki deja legal byen antandu sa ki sitizen ka genyen si jamè ou pa ta jwenn rezidans sa nan ka madanm ou pa egzanp ou pa genyen l ou pa ka travay fanmi an gen pwoblèm se egzanp mwen sa ok euh nan faktè, la gen faktè pozitif. Yo pale tou de edikasyon. Ok, se de faktè. Sa pa vle di ou oblije gen tout non, men nou site de egzanp e ou kapab ajoute sou li. E yo pale tou de fluency or proficiency, fluency and proficiency in English. So, eske jan ou pale anglè ou yo konsidere sa se youn ladan. Sa pa vle di sou sa non. Yo pale de moun ki te bay de sèvis Nan fòs ame, bon la m pa konn sa y ap di a piske yon moun ki ko poko pèmanan rezidan pa kab pa sipoze bay sèvis. Bon, se de ka spesyal pou moun ki te, gen moun ki, bon, se de ka spesyal. E yo pale de history unemployment. Yo di depi kilè, konbyen tan w ap travay. Se de faktè favorab tou. So, an n ta di jodi a ou parèt nan yon travay ou fè 2 mwa, demen ou fè 3 mwa, pede sote travay. Li montre w se yon moun ki pa, ki pa responsab. Ou konprann? e si w gen yon biznis, faktè pozitif, ou konprann, ou gen yon biznis kèlkonk, e yo pale tou de evidans de sèvis randi a la kominote. M swen te soulve bagay sa a, si w fè volontarya nan yon legliz, w ale de ti granmoun egzanp, yo pale de òganizasyon relijye, si w ap fè volontarya e out. Ok? Ou peye taks ou, bay papye montre ke ou peye taks ou nòmalman, e. Medan sa se 2 moun kita gen 2 record kriminèl fò bay prèv ke w reyabilite si w te gen criminal record byen antandu. E yo di nenpòt lòt evidans ki kapab demoutre sa n ta rele yon favorab discretions ok. So vwala. Donk lè y ap voye request for evidence yo ajoute sa. Donk si n ta konprann sa sa vle di jounen jodi a Lè w ap fè yon aplikasyon pou rezidan dezòmè, tout sa ki, jan n te di li, ki moutre ke ou tou bay sa yo, tout de seri de bagay ki moutre ke ou ka akonpaye l avèk yon lèt tou. Ok? Pou eksplike, ok? So, sa, sa vle di ke ou kapab akonpaye l avèk, avèk yon lèt ki eksplike tout sa ou gen de pozitif. pou moutre ke prezans ou bò isit la, ou agimante nòmalman ke w se yon rout travayè, se ou moutre menm li nan enterè peyi a, ou kontribiye e nan peyi a, ou konprann, ou pale de tout sa w genyen. Ok. E jan w di a, ou pale de si w pa ta jwenn rezidans lan, ki pwoblèm manman w, whatever, pitit ou ap genyen, de dout moun ki gentan legal, ou konprann, sa y ap genyen. Donk se an sibstans e koze a sa pou montre kijan prezans ou nan enterè peyi a, hardship pou tèt ou e pou fanmi pa w ki rand la difisil e ou montre kijan ke li enposib pou tounen nan peyi w, le ka dayiti, enstabilite, jan l ye, ou gen lontan ou pa janm met nan peyi a, ou pa gen kay dèyè w, bon, ou ansanm de bagay. Donk. e se sa nou rele nan kad hardship la ok so sa sa vle di? sa vle di ke efektivman jounen jodia sa pou moun prepare pral gen plis sa nou rele request for evidence lan ou pral jwenn li pi souvan kounye la request for evidence se te bagay ou te konn jwenn okazyonèl ou pral jwenn li pi souvan yo konn rele l ankò notice of intention to deny e fòk ou ka byen reponn yo E donk, yo pral mete aksan sou sa n ta rele faktè diskresyonè la. E donk, ofisye yo jounen jodi a pral atann ou menm antank aplikan pou montre tout sa ke ou genyen e de pozitiv m te pale anpe, lèt travay, ou konprann, e donk de kez ki jeneralman konn otomatik ki konsidere senp, èske ou konprann? ki parèt tou otomatik, yo pral jisteman ajoute aspè diskresyonè sa a. Se sa l ye. Donk, m ta di tout moun pa panike. Menm lè w ta ret, an, jan m toujou di, an n ta di nan worst case scenario yo deny ou, ou pose, ou tann 2 zan misye a fini, si yo ta deny ou. Men nou, men nou pa di, nou pa vle dekouraje pèsonn moun pou n di w ou pa aplike, m pa p aplike ankò, se jan de choz bagay sa yo. Ok? Dayè, Gen yon grenn an di yap depòte w. Bon, si yo depòte w, si y al dèyè depòte w yo ba w legen an, paske gen moun yo pa konprann bagay la. An ta di, nan yon ka kon sa uscis, depòte vle di ki sa? Ou ban moun otis tou api. Ok. Lè ou ban moun otis tou api, bon m panse nan ka sa yo pap pran chans bay moun otis tou api. Tande byen sa. M panse yo tèlman entelijan, yo pap pran chans al bay yon moun otis tou api paske lè ou bay moun nan otis tou api, li pral parèt devan yon jij. M pa konn si w konprann. e ke a se mond la dire jij la pral di eske misye pa gen mwayen de rilif pou kisa pou nou depòte l o otomatikman l pwouve l gon mwayen de rilif ou sipoze grant la vle di moun nan pral genyen rezidans li an kounya nan tribinal ok so m pa menm kwè yo pral pran chans jisteman bay moun sa yo e nan ipotèz men fò m di w ke se yon bagay ki fèk bagay e fèk lanse dayè yo mete l kòm yon Yo pa menm mete l kòm yon règleman non, yo mete l kòm yon politik entèn. Se kòm si se de konsiy yo bay ofisye yo pou di men kijan pou yo pwosede. Se sa yo vle fè la. Donk, n ap obsève, jan m di w la, se yon premye lèt mwen wè k parèt la. E vrèman vre, w ap wè ke y ap pale de seri de faktè pozitif. Donk, jounen jodi a, ou menm ki pral de rezidans, ou menm ki te gen rezidans deja, atann ke ou ka jwenn yon lèt konsa ki ap Mande w ki ki bon bagay ki gen lakay ou. Nou konprann tout bon bagay ki gen lakay ou e pou de fason ke pou ke ofisye a kapab egzèse sa nou rele yon yon diskresyon pozitiv e nan kad dosye w la. Ok, donk se konsa l ye guys. Donk m swete ke nou